Ok zanmi zanmi entènot zanmi k branche koze agrikilti apremidi an se yon gwo plezi pou nou kapab ansanm avèk ou kote ke nou pral gen chans pou nou kontinye pale sa ki gen rapò ak koze agrikilti e jan ke nou konnen l deja koze agrikilti depi pli de 2 mwa e n ap debat sijè ki gen rapò avèk agrikilti sou sou paj sa a E nou gen chans pou nou pale anpil sijè, nou gen chans pou nou resevwa anpil anpil envite. E se nan optik sa tou kote ke nou pral mete sou pye yon televizyon ki la pou pale koze devlopman, koze agrikilti. Donk jodi a ankò yon fwa son reyèl plezi pou nou kapab ansanm avèk ou e kote ke nou pral. Bat bouch ansanm sou yon sijè ke anpil moun nan fanatik nou yo tap fè deba ansanm avèk nou an prive e ke nou twouve ke nou ta dwe fè deba sa an piblik e donk jodi an nou vini pou nou kapab fè deba sa an piblik. Donk kite n raple w ke emisyon paw la Koze Agrikilti li rann posib gras avèk Lakay Makèt Mobil, Lakay Makèt Mobil ki se. Makèt pa w lan, makèt k ap vann pwodui lokal. Ou menm ki bezwen bon diri peyi, ou bezwen poud safran, ou bezwen akasan nan galon, ou bezwen likid, donk diferan pwodui lokal ke w konnen ke w kapab bezwen, ou kapab vizite paj Facebook Lakay Makèt Mobil oubyen antre an kontak avèk nou pou n kapab mete w an kontak avèk Lakay Makèt Mobil. Ebyen ankò zanmi entènot e zanmi ki sou live la ansanm avèk nou, Zanmi ki sou paj Facebook nou, zanmi ki sou YouTube, nap diw byenvini nan Koze Agrikilti, kote ke jodi an nou pral debat yon sijè, yon sijè ki vrèman enpòtan pou sektè agrikòl la an Ayiti, yon sijè ki fè anpil deba nan milye peyizan e poukwa pa ki ta dwe fè deba tou nan onivo paleman nan peyi nou. Donk se kisa ke l ye? se lè nou teni kont de moun ki travay nan yon enstitisyon, sitou moun ki travay nan leta, nou konnen ke yo di ou gen yon laj pou kapab pran pansyon oubyen pou ou kapab rantre nan sa ke nou rele retrèt la. Donk nou panse anpil avèk moun ki nan sektè agrikilti la, donk moun ki nan sektè agrikòl la, anpil peyizan pase 50 lane, 60 lane e gen ki pase plis, y ap travay trè di. Men aprè ke moun sa yo rive nan yon nivo ke yo pa kapab ankò, se kisa ke yo jwenn kòm santans? Se kisa ke yo jwenn kòm yon soulajman oubyen kòm yon soutyen pou yo kapab fè vye rès jou yo? Donk sa ta fè nou reflechi, èske l pa tap enpòtan pou leta e poukwa pa dè jan yo konnen l gen nan peyi an gen sistèm asirans prive tou sa, Èske l pa t ap enpòtan pou n ta panse avèk moun sa yo, moun ki nan sektè agrikòl la, dè peyizan, moun nou rele peyizan yo, e anpil nan nou rele yo peyizan, men mwen m pa renmen tèm sa, m pa renmen rele yo peyizan, èske moun sa yo pa ta merite yon asistans, pou yo gen dwa avèk sa nou rele pansyon, pou yo gen dwa a retrèt? Èske moun sa yo k pase 50 lane, 60 lane ap travay trè di, èske yo pa ta gen dwa tou avèk yon yon sistèm pansyon oubyen retrèt lè yo fin travay, yo pa ka travay ankò pou yo ta jwenn dè dè mwayen pou yo kapab viv? Ebyen, sijè sa l ta dwe fè deba nan Paleman an. Pase nou konnen peyizan vote anpil. Peyizan an vote anpil, anpil, anpil. Lè eleksyon, peyizan vote anpil. Donk, si yo vote anpil, sèke yo voye moun nan tout nivo nan pòs elektif yo. Yo voye moun monte nan tout nivo. Donk, ta dwe gen de moun ki al pale pou yo, de moun ki al debat sijè ki konsène yo pou pèmèt omwen yo menm yo kapab satisfè de misyon sa yo te voye moun sa yo al ranpli. Donk, sa k fè nou vin a sijè sa a? N ap reflechi nou di bon, kòman ke w ka konprann yon peyizan oubyen yon agrikiltè ki pase 20, 30, 40, 50 lane l ap travay trè di, epi arive yon tan, moun sa vin rive nan yon sitiyasyon kote ke swa Laj la pran laj, li vin pa kapab travay oubyen yon maladi kèlkonk fè ke li febli. Li vin atè jan moun yo konn di l nan bon kreyòl la, li vin atè l pa ka travay ankò. Èske moun sa pral rete nan yon kwen pou se moun k ap lonje lamen ba li? Ou di mwens, èske si nou mete yon sistèm an plas pou nou striktire travay ke moun sa yo ap fè e ke nou fè moun sa yo bay yon frè a yon òganism, m pa konn si se ona nenpòt, Nou ofri yon sèvis pou moun sa yo, èske l pa t ap ede moun sa yo lè yo rive nan yon laj pou yo kapab jwenn dekwa pou yo viv, pou yo kapab siviv pandan ti tan yo rete pou yo viv sou tè sa a toujou? Donk, deba sa yo, se de deba ke nou menm nou vin avèk sijè sa a pou nou kapab kòmanse sansibilize moun kounye a e sansibilize peyizan yo tou pou yo konnen ke moun ki pral reprezante yo petèt komin yo, depateman yo oubyen seksyon kominal yo, Byen komin yo, byen sikonskripsyon yo nan pwochèn eleksyon. Donk, sijè sa fòk yo gen tan debat li avèk moun sa pou yo konnen si se de moun ki pral defann yo tout bon. Paske, anpil fwa nou toujou di l, peyizan, pi gwo elmi l, se pitit li. Pitit li nan ki sans? Anpil fwa nou wè se moun ki soti nan sen l lan, moun ki soti nan mitan l lan, moun ki soti anba vant peyizan an ki al reprezante l, se li ki pou ta defann li men l pa defann li. Donk, èske sa dwe rete konsa? Nou panse non. Donk fòk ta gen de moun ki omwen vin chwazi pote pawòl lan pou pale pou peyizan yo, ki ta chwazi vini tou pou omwen panse pou yo, aji pou yo e pèmèt ke omwen yo kapab jwenn yon ti satisfaksyon. Donk jodi an nou te vle atire atansyon chak moun ki vin sou live sa, moun ki sou Facebook, sou YouTube, pou nou te vle atire atansyon sou sa. Eske peyizan an ki fè 50 lane, 60 lane l ap travay pa merite gen yon dwa yon pansyon oubyen yon pou l gen retrèt? M panse ke li merite l. E m panse menm jan avèk mwen, anpil nan nou ap di ke yo merite l. Donk si yo merite l, se kisa ki ta dwe fèt? Eske pa ta dwe gen de lwa ki ta dwe vote nan sans sa? Se kiyès ki la pou vote l? Se de palemantè, se depite ak senatè. Donk, si se yo menm, Depi nan chwa ke nap fè, lè nou pral voye moun sa yo reprezante nou, fòk nou chwazi de moun kote ke nou gentan debat sijè sa yo ansanm avèk yo, nou chwazi de moun kote ke nou tou ba yo misyon sa a pou yo al ranpli. Donk peyizan yo, petèt anpil nan nou pap gen chans pou nou gade live sa. Menm si yo toujou di anpil fwa enmi peyizan se pitit li, se moun ki soti nan mitan l, se moun ke li vle reprezante l. Donk, m swete Gen nan nou kap gade la ki se pitit peyizan, gen nan nou kap gade la ki ap travay avèk peyizan. Eske li pa tap enpòtan nou menm kòm dè jèn oubyen kòm dè pwofesyonèl ki nan dè kominote kap travay pwòch avèk peyizan pou nou ta kòmanse debat sijè sa yo? Ou menm kap gade m la ki gen anbisyon pou al kandida, eske li pa ta enpòtan pou kòmanse panse ak sa tou? Kòm majistra, kòm depite ak senatè l ankò pi enpòtan. Men lòt eli yo tou, eli lokal yo, nou kapab di ke li enpòtan pou yo tou, pou yo kapab fè pledwayari sa a. Ou menm tou ki se de lidè òganizasyon sosyal, òganizasyon kominotè de baz yo, sa nou rele OCB yo, moun ki se lidè nan tout, nan diferant òganizasyon, keswa nan legliz, keswa nan diferant òganizasyon k ap travay avèk peyizan oubyen nan diferant kominote. Paske peyizan li itil nou tout, agrikiltè nou yo, jan m toujou di l la, m pa renmen repete mo peyizan, Men kòm se li anpil moun nan nou lè m di l n ap konprann, m oblije repete l. Èske l pa t ap bon pou jounalis nou yo ki nan medya yo la t ap pale de sa? Omwen, omwen, si plis pledwari fèt, omwen ta gen yon lwa k ta vote an favè peyizan yo. Omwen ta gen yon sistèm ki mete an plas swa nan LONA oubyen non m pa konnen nan lòt nan òganis ki la pou bay moun asirans, Menm si l te prive tou, men omwen peyizan ta konnen l gon kote, l ap travay pandan 10, 20 lane, men l depoze 5 goud chak mwa, l depoze 50 goud chak mwa oubyen 100 goud chak mwa, yon egzanp ke m pran, e ke l ta konnen aprè 10, 20 lane kotizasyon, 30 lane kotizasyon, lè l pa ka travay ankò, li ta konnen l gon kote k ka pote l sekou. Paske anpil fwa, lè nou rive nan seri de kominote rekile nan peyi an, Nou wè gen de peyizan, yo toujou rete nan ti kay pa lò, y ap koubi pou yo antre ladan l. Se de peyizan gen fòk nou wè ki rete, ki vin abandone, k ap viv alamèsi. Nou wè y ap viv, se moun k ap lonje ba yo. Donk, èske yo te travay pou sa? Èske nou te òganize, èske nou te mete ansanm nan kominote pou nou te òganize yo, pou nou te pèmèt ke yo kapab jwenn omwen. yon sipò oubyen omwen jwenn yon fason pou yo te kapab prepare demen yo, jan moun yo konn di l lan pou yo prepare jou kouche yo. Donk, jodi an, sijè sa yo anpil moun pa pran chans pale de yo, men, jan yo toujou di l lan, tout sa ki ap pase la nan anviwònman nou an la, li konsène nou. Si n pa pale de yo, de jou an jou ap gen plis moun ki pa travay latè, ap gen mwens moun ki enterese nan koze agrikilti, ap genyen mwens moun ki chwazi bay sektè sa valè. Donk li enpòtan pou nou pale de bagay sa yo, pou nou debat sijè sa yo e pou nou pran de desizyon apwopriye pou deba sa yo rive nan nivo paleman, pou yo rive nan mitan tout gwo òganizasyon keswa òganizasyon kominotè de baz yo e tout gwo òganizasyon politik yo tou paske pou sa a rive ateri. fòk li gen pouvwa oubyen pou l gen bra politik lan dèyè l. Donk palmantè ke nou pral gen pral, ki pral reprezante nou yo, si deba sa yo pa abitye fèt nan pati politik yo, èske y ap kapab ateri avèk yon tèl desizyon pou ta omwen mete yon sistèm, yon sistèm pansyon oubyen retrèt m pa konnen, pou asirans pou peyizan? M pa rete kwè sa non. Donk, koze a dwe pale. Koze agrikilti se pou sa ke nou mete l sou pye. Ou menm kap gade nou la nou fè w nap fè w konnen ke koze agrikilti li pral gen platfòm pa l ki pral vrèman disponib, televizyon pa l ki pral disponib pou omwen ofri w, men tout bagay yo se pral an liy, pou ofri w yon espas kote ke nou pral pale koze devlopman. Nou pral patisipe nan fòmasyon ak ba w enfòmasyon sou sektè agrikòl la. E poukwa pa sou sa ki gen rapò avèk devlopman nan peyi an. Nou pral gen chans pou nou mete pwojektè sou anpil jèn antreprenè, sou anpil antreprenè nan tout kat kwen peyi an. Anpil antrepriz agrikòl pral gen chans pou yo kapab benefisye de platfòm sa a, pou yo kapab pase piblisite yo, pou yo kapab jwenn espas pou yo vin prezante pwodui yo, tout sa ke y ap fè. Men nou mande w yon ti pasyans, yon ti pasyans pandan ke n ap mande w tou kapab sipòte pwojè sa a. Ou menm ki ta renmen sipòte pwojè sa a, ou kapab antre an kontak avèk nou dirèk, epi nou kapab wè kòman n kapab kolabore. Paske pwojè Koze agrikilti sa son pwojè ki prale trè lwen paske son pledwari, son batay ke nou lanse pou sektè agrikòl la, ke nou vle ale avèk li jiskobou, paske nou wè de jou an jou, kesyon lamanje al al reprezante yon gwo defi pou nou nan peyi sa, pandan ke nou gen tè yo ki rete la ki pa travay, nou gen moun yo ki la ki ap kite espas ke yo te konn travay yo pou yo echwe nan lòt peyi ou di mwens pou yo lage nan kesyon tout lòt zak ke nou konnen ke lalwa pini oubyen pou yo antre nan de sektè ki pat vrèman pòtè alòske sektè agrikòl la anpil fwa yo dil pa yon sektè ki pòtè se paske nou pa fèl jan ke nou ta dwe fèl donk ou menm kap gadem la anpil nan nou ki toujou swiv la e mwen mkonnen ki se de agwonòm de veterinè de medsen veterinè e anpil lòt moun ki de pwofesyonèl nan lòt domèn ke mkonnen ki fè agrikilti. M gou enjenyè la son tèt chaje, son fi, m sezi wè travay ke lap fè. Gen anpil lòt moun ke mwen konnen nan sektè lan la. Ou menm dyaspora kap gadem la, m konnen ke anpil nan nou ap prepare nou la, aprè kowona la, pou nou mete men nou, pou nou mete pye nou atè, pou nou mete men nou nan pat la, paske m konnen anpil nan nou enterese pou nou kapab vin envesti nan sektè agrikòl la. Paske, si nou pa fèl, pa gen moun kap fèl pou nou, e si nou pa fèl, se nou kap wèl. Donk, Si nou menm ki dè pwofesyonèl, nou vle mete pye nou nan sektè lan, nou vle ateri, nou vle aji nan sektè lan, donk li trè zenpòtan pou nou kapab prepare nou tou pou sektè lan li genyen plis respè, pou l genyen plis akonpanyeman. Asirans agrikòl, jan m t ap di l talè an pou sijè n gen jodi a, asirans pou peyizan, asirans pou moun k ap travay latè. Donk, se yon metye ke l ye. Menm jan jounen jodi a yo rekonèt mizisyen kòm yon pwofesyon. Donk, yo dwe rekonèt yon moun k ap travay latè, oubyen k ap travay, yon moun ki se yon agrikiltè, oubyen yon, antre parantèz, yon peyizan, yo dwe rekonèt sa kòm yon pwofesyon tou. E moun sa a l dwe peye taks pou lè l rive nan granmoun li, lè l rive nan vye jou l, jan moun yo konn di an, pou li kapab jwenn asirans, pou l kapab jwenn yon pansyon. Jan ameriken yo ta di lan, lè l rive lè l ritayèd, pou l ta kapab jwenn yon ti tchotcho nan men l chak mwa, yon fason pou l kapab siviv. Nou konnen ke nou nou poko ka rive nan gwo koze kote ke n ta kab di moun nan kapab viv byen, men omwen, l a siviv, paske jounen jodi an l pa gen anyen nan men l. Ou menm k ap gade m la ankò yon fwa m ap di w, ki gen ide pou vin kandida, kandida yo, wi, ou menm menm kandida, panse ak sa wi. Deba sa yo dwe fèt nan palman. Ou menm ki se òganizasyon politik, ou menm ki gen òganizasyon politik, ou menm ki gen òganizasyon kominotè yo, deba sa yo, nou dwe kontinye fè yo nan gwoup nou yo, nan òganizasyon nou yo, pou yo ka rive pi lwen wi. Dwe gen plis pledwari ki fèt pou omwen Pou nou santi peyizan yo n pa trayi yo ankò. Pou yo santi ke nou avèk yo n ap panse pou yo tout bon. Jodi an e se t ap yon reyèl plezi pou nou pou n ta resevwa de twa moun e men n ap di w ke nou toujou kenbe ou an alèt pa rapò avèk e pwojè emisyon Koze Agrikilti genyen pou ou. Jan ke nap diw lan platfòm nan ki genyen pou li vini pi pwofesyonèl e ke nou gen televizyon sa ki ap nap fè tout sak posib pou nou mete li sou pye men nap diw tou son televizyon kap onlay kote ke nou vle sansibilize nou konnen se pa tout moun peyizan pap gen aksè avèk li men kitem diw peyizan pap gen aksè a entènèt lan poul gade nou live sou tout rezo sou tout platfòm ke nap ye yo. Men nou menm nou pral jwenn peyizan pou nou pote l ba ou menm ki Nou pral jwenn yo pou nou fè repòtaj avèk yo pou nou pote ba ou ou menm ki gen aksè a entènèt lan pou kapab wè travay k ap fèt. E poukwa pa sansibilize w ou menm pou kapab wè si pe si moun nou rele peyizan yo ki se de jeni ap fè tout travay sa yo san akonpanyeman teknik ou di mwens san san ke yo pa bay w apui finansye y ap fè tout travay sa yo. E ou menm ki gen tout konesans sa yo, o pwen de vi syantifik, teknik, e ou menm ki gen lajan nan men w, sa w ap tann pou w antre nan sektè la? E ou menm ki gen pouvwa politik nan men w, ki sa w ap tann pou w defann sektè la? Ebyen kite m di w, Koze agrikilti vini la pou l fè nou tout pran yon ti konsyans, pou l fè nou tout konprann e pou nou tout aji tou pou sektè sa omwen kapab gen plis moun ki kontinye avanse, ki kapab gen plis moun ki kapab antre ladan l e pèmèt ke nou pèmèt ke nou travay E nou gon moun ki Ok mèsi a chak grenn moun ki moute nan live la wi Nou vle ke sektè lan li kapab o mwen gen plis moun kap pale pou li plis moun kap defann li plis moun kap pèmèt ke o mwen lè yo di yon moun li son peyizan antre parantèz paske m di m pa vle yo di peyizan Jedlèn nou salye w depi kote w ye a nou konnen nan zòn paw la ou son moun ki ou pa yon agonòm ou pa yon yon moun ki se yon pwofesyonèl nan sektè la men n konnen ke w gen pyon pa w ke w jwe. Donk, sa ke n ap pale jodi an, Jedlèn, n ap mande, n ap rele anmwey, fòk peyizan gen asirans, fò l gen pansyon apre 25, 50 lane l fè l ap travay, nou pa ka lage l pou l al fè vye rès jou li lage nan yon kwen pou l pa gen moun k ap lonje yon bagay ba li. Donk, n ap rele anmwey pou nou di, moun ki gen ide kandida, moun ki gen, ki pral kandida yo, fòk yo met sa nan ajennda yo, òganizasyon politik, òganizasyon kominotè yo, fòk yo fè deba sa yo, pou ke Yo fè pledwayari pou peyizan an apre 50 lane travay pou l kapab gen dwa avèk sa nou rele pansyon oubyen retrèt lan. Donk, m pa konn ki sistèm yo ka mete an plas, si se ona, si se lòt asirans prive ke yo pral mete an plas m pa konnen, men peyizan li gnwa gen li gen dwa ak sa. Li gen dwa pou li peye yon kotizasyon nan leta chak ane epi lè li apre yon nonb dane lè l rive yon kote l pa ka travay ankò oubyen apre si se 25 30 lane y ap bay kòm limit yon peyizan fè l ap kotize men apre tout lane sa yo l fè l ap kotize kounye a li dwe chita yon kote pou leta oubyen enstitisyon prive sa ke leta te bay otorizasyon sa a travay nan kesyon asirans pou peyizan li menm pou l bay peyizan ti tchotcho k ap vin nan men l chak mwa pou l kapab pran swen tèt li paske li lè li tan pou moun sa yo k ap redi di konsa pou pa janm gon moun ki reprezante yo oubyen pa janm gon moun kòmsi kap defann yo paske aprè tout lane sa moun yo fè ap travay nou wè anpil fwa nou wè jan ke yo fini donk peyizan pa janm ale mye e anpil fwa malerezman se pitit yo ki vin gwo chèf nan peyi an e ki pa voye je gade yo donk pi gwo enmi peyizan se pitit li latè a ap fè peye lekòl li peye inivèsite epi lè w vin chèf ou bliye ke se latè ki te konn fè tout bagay sa pou ou pa fè anyen pou peyizan. Ou bliye tout tout peripesi paran w te konn pase nan latè, ou bliye ou menm tou sot kote w te kòmanse epi ou bliye ou bliye ou bliye pase w, ou pa aji pou sa k ap vin dèyè yo tou. Donk li lè li tan pou moun ki ap panse pou yo vin kandida oubyen moun k ap panse tou pou y al vote yon kandida pou yo konnen ke sa li enpòtan pou yo. Paske jan m toujou di l koze agrikilti se koze nou tèt dan nan lè 2 ou 3 mwa avenir e kote ke n ap mande anpil moun k ap gade nou la Kontakte nou pou kolaborasyon, pou sipò, jan ke w vle pou w kapab rann pwojè sa li vin reyalize. Mèsi anpil paske n te branche, randevou ka se dimanch pwochen pou menm nan menm lè sa pou menm emisyon sa. N ap kontinye debat koze agrikilti e n ap kontinye do tou dekouvri antreprenè avèk bon antrepriz agrikòl ki gen nan peyi an k ap fè de travay ekstraòdinè. Donk lè nou lè nou ap resevwa envite yo n ap anonso sa davans e w ap kapab branche e envite plis moun branche. Donk kontinye pataje live sa, pataje videyo a pou nou e al abòne avèk chanèl YouTube nou ki se Agritv e ret branche pi devan nou pral konnen kòman ke televiz.